Salut et bienvenue sou chanel Joka Tech lan. Yo di souvan lajan pa fè bonè moun men san lajan pèsòn pa ka jwenn li. Gen moun ki vrèman gen lajan an mas dè milya de dola e gen lòt ki pa menm gen pou pran swen tèt pa yo. E sa ap toujou egziste paske fòk mond lan ekilibre, nou oblije aksepte l paske se nòmal. Ebyen nan videyo jodi a mwen vin moutre nou 6 pi jèn fi milyadè nan mond lan. Pa ezite bay videyo a yon like si w apresye ide a, e abòne ak chanèl la yon fason pou pa rate okenn nan nouvo videyo sou chanèl sa a. Forebi Adeli Gate, pitit Bill Gate ki se dezyèm moun ki pi rich nan mond lan aprè Jeff Bezos, Forebi se premye jèn fi ki pi rich nan mond lan, li fèt 14 desanm 2002 nan lakou Etazini, Gate genyen sèlman 17 an, byento 18 an, e li se youn nan enfliyansez sou rezo sosyo yo. Byenke li se dènye nan fanmi an, e se li menm yo chwazi pou fè kado tout byen paran li yo posede si yo ta rive mouri. Ebyen, Gate gen yon fòtin aktyèlman la ki anviwon 1.2 milya de dola ameriken e li pase an premye nan lis jèn fi ki pi rich nan mond lan pou ane 2020 an. Blue Carter, Blue se pitit Beyoncé e Jay-Z, 2 sta ki vrèman popilè nan mond mizikal la e ki vrèman posede dè milyon e dè milyon de dola ameriken, selon kèk sous ki fyab nan mond lan, fòk ki se yon magazin entènasyonal te rive mete Blue nan lis jèn fi ki pi rich nan mond lan. Avèk yon fòtin ki evalye a 1 milya de dola ameriken sèlman a laj de 8 an. E fòtin li yo ka ogmante lè ke paran li yo vire tout rès richès yo genyen sou non li nan ane ki gen pou vini yo. Suri Cruise, li se pitit fi Tom Cruise e Kathie Holmes, li fèt 18 avril 2006 a Santa Monica nan eta Kalifoni nan peyi Etazini, Li gentan nan lis jèn fi ki pi rich nan mond lan swit a tout richès paran li yo ba li e anplis de lajan ke li posede. Kruz gen yon gwo popilarite sou rezo sosyo yo, spesyalman sou Instagram, a 13 an sèlman li gen yon fòtin ki evalye a 800 milyon de dola ameriken e li se twazyèm jèn fi ki pi rich nan mond lan pou ane 2020 an. Danieline Belkit, se yon mannken amerikèn ki fèt 7 septanm 2006 e li deja nan lis jèn fi ki pi rich nan mond lan. Byenke Danie poko gen yon gran karyè, men li fè pati de lis jèn fi ki pi rich nan mond lan gras a yon eritaj manman l te mouri kite pou li. Swit a koz de manman li ki te yon sta, sa te fè la yn nan anpil jounal e Dany pat pran tan pou l te enpoze l kòm yon selebrite nan mond lan avèk fòtin sa ki evalye a 62 milyon dola ameriken, ebyen Dany se katriyèm jèn fi ki pi rich nan mond lan pou ane 2020 an. Abigail Breslin, chantez e aktris. Abigail se yon amerikèn e yon jèn enfliyansez sou rezo sosyo yo, li fèt 14 avril 1996 nan New York nan peyi Etazini, li debite karyè li a 3 zan nan yon fim ki te rele Signs e li nome plizyè fwa kòm meyè aktris pandan plizyè ane, pa plizyè magazin nan mond lan. Breslin pran plis ke 15 gwo pri deja pou meyè aktris nan karyè li nan mond lan e li se yon jèn aktris amerikèn kap kontinye fè anpil siksè nan karyè li avèk yon fòtin ki anviwon 15 milyon de dola ameriken ebyen Abigail se senkyèm jèn fi ki pi rich nan mond lan pou ane 2020 an. Chloé Grace Moret se yon aktris e mannken amerikèn ki fèt 10 fevriye 1997 a Atlanta nan eta Jòji nan peyi Etazini, anpil moun te rive rekonèt li gras a yon wòl li te jwe nan Kick-Ass, yon fim ki te vrèman popilè e li te gen sèlman 13 an alepòk. Aktyèlman la li gen 23 zan. e li se pi jèn enfliyansez nan mond lan. Aprè plizyè tantativ relasyon santimantal li ak gason, okenn nan yo pa t mache vrèman. Ebyen se jis an 2018 kote ke li ta pral deside antame yon relasyon avèk yon fi ki rele Kate Allison ki egalman yon mannken e se li menm ki nan vi l kounye a. Chloé patisipe nan plis ke senkantèn fim deja, e se sa ki vrèman sous finansyè li, li posede yon fòtin ki anviwon 12 milyon de dola ameriken e li se sizyèm jèn fi ki pi rich nan mond lan pandan ane 2020 an. Alòs se la nou mete yon fen nan videyo a jodi a, alòs se te lis 6 jèn fi milyadè ki genyen nan mond lan aktyèlman la, ebyen n ap di babay tout moun a la pwochèn pou yon lòt videyo.